Anpil moun toujou ap plenyen lavi an chè an Ayiti, e yo gen rezon. Jodian la m gen 100 dola vèt nan men m, mwen pral konvèti li an goud, mwen prale nan mache Dabòn ki nan komin Leyogàn. Objektif lan senp, nou pral gade, èske 100 dola meriken sa ka achte pwovizyon pou yon fanmi de twa moun? Ki kantite bagay nou pral ka achte ansanm avèk 100 dola sa, nou poko konnen. Ann al gade ansanm avè m. Monsye koman nou e la? Ake la.
Kome kob nou chanje? Kon ak li to nou chanje? 2600. 2600? Oui.
Mwen nan la ri li e 2600 mese. Se konsa li e, se konsa li e. Bagay mwen 2650? Non, 2600 jòj.
A ki goumen to a e la? 130? Ki bagay? Wi. Yon zòm. Ou ka mwen pita nèk la. Tòp chaj.
Pou 100 dola ameriken an guys yo ban mwen 13000 goud. Jan ap gade an la yo chanje l pou nou ansanm avèk 130 goud pou 1 dola ameriken. An al gade kisa nou ka achte ansanm avèk 13000 goud sa. An ale.

Ok.
Ki sa k pi bon la nan tout sa yo la? Bon, an prensip, sa k pi chè a li ta dwe pi bon, men tout bon. Ok. Ban m youn 340. 340. 340, pase bidjè a. Gen la 4 mamit? Wi. Nan pose kèk yo. Ye, pase bidjè a yon ti jan sere. An n ale. Kounye la, n ap pran yon ti magi. N ap bezwen yon ti magi, n ap bezwen yon. Yon ti lwil tou. Kote banm yon demi galon lwil. Sa vann 130 dola. 130 dola? 130 dola. E banm yon an goud pito. Sa nou achel pou 130 dola. Ye. An ale, banm yon banm yon. Wap banm yon somon. Mwen bejou si somon. Ate vina sa goud. Sa pou si san goud. E sa nou fò vann anko.

E sa li menm?
Sa vann e mil e mil san goud. Mil san goud? Ban nou yon mil san goud. Paske nou menm, se nan kantite a n kwè, n pa kwè nan.
Ok.
N ale. A yo anpil la. E ki sa n ap bezwen? N ap be, nou pran magi deja? Nou pran magi an deja? Wi.
Pran somon. Pran magi. Nou pran magi. Pran bèf, pa gen sa pran bèf. Gen e somon magi ben. M panse nou bon la wi. Ann fè total la non. Konbyen kòb nou gen? Nan men machann sa sèlman nou achte pou 900 dola. Si n pa vle di 900 dola nou ka di 4500 goud. E nou pral achte nan men lòt machann yo. Bon madanm, madam kisa w gen la? Son yon prao. M bezwen, m bezwen 3 piman dous. Ban mwen e 4, 4, 4.

Nou sot nan mache a guys, men kisa nou achte ansanm avèk 100 dola ameriken an, vin gade ansanm avèm, avanse kameramann nan poun ka moutre moun yo, wè sa nap gade yo la, machte sak diri sa pou 1700 goud, machte 2 rejim bannann pou 1500 goud, machte demi galon lwil sa pou 650 goud, demi galon lwil mezanmi, m poko sezi konsa, wè sa nachtel pou 350 goud, sa son sachè magi. M achte yon ti kès spageti pou 1100 goud. Pou nou avanse, mwen achte demi mamit pwa bè pou 600 goud. M achte demi mamit pwa Miami pou 500 goud. Epi m achte 200 goud patat. Ok? Yo ban nou yon bon sachè patat. Ae pou 200 goud patat. M achte 200 goud soupoudre. M achte 2 aransò pou 400 goud. Ok? Men 2 aransò pou 400 goud yo mezanmi. Epi m achte 6 ti bwat somon pou 600 goud. Ann avanse toujou, ann avanse, kameramann nan, pi gwo plan. Ok, nou prale nan zafè epis kounye la. N achte 100 goud lay, n achte 150 goud zonyon, n achte 100 goud tritri. Ok, konbyen tritri yo ba nou? Kote rès tritri yo? Ok, yo ba nou 4 sachè tritri. Ok, n achte 100 goud pwawo. N achte 50 goud piman, n achte 50 goud jiwòf. An n avanse toujou. N achte pou kokoye, pou kokoye n achte 300 goud kokoye mezanmi. Men sa yo ba nou pou 300 goud lan. Bagay ki fèt nan peyi nou. Mezanmi wo, m sezi bagay sa. Ou konnen, nou pa ayisyen pa tèlman renmen mayi li menm. Nou menm n achte demi mayi pou 350 goud. Yeah, m kwè sa, 350 goud. N ap avanse toujou guys, n ap avanse toujou. Jodi an n pral fè yon ti manje. N achte ti pwason sa pou 500 goud, n achte 50 goud sitwon. Ban m moutre nou ki kantite kòb mwen rete nan pòch mwen, ok, ki kantite kòb mwen rete nan pòch mwen. Eske m, non, n achte se, sa, sa li menm pou 50 goud, a e, e pay de fè. N achte, n achte chabon sa li menm pou 500 goud, ok, sa se 500 goud chabon n ap gad la. N achte yon recho, yon recho pou n ta fè manje a, n achte yon recho pou 750 goud ok. Mwen tap bliye pou nou mwen tap bliye e sa mwen ta chel konbyen kob mwen ta achte sa 350 goud 350 goud wi se sel sa selman mpat di mezanmi sa se tout pwovizyon nou achte pou 100 dola ameriken an nou selman rete 1250 goud a 1250 goud sa nou pral achte yon ti gaz mete nan recho a pou nou ka lè nou pa gen chabon pou nou ka fonksyone. Eske nou jije pwovizyon sa yo ka bay 3 moun manje pandan yon mwa? M bezwen repons nou nan espas kòmantè a. Pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w se jan de moun ki renmen kontni n ap pwopoze yo, epi kòmante, ba nou avi epitou di nou ki tip de videyo w ta renmen nou poste toujou. Èske w ta renmen nou ba w plis pri toujou? Paske nou pral pran pri kochon pou ou, pri bèf pou ou, pri kabrit pou ou. Tout sa a nèt! Paske sesyon video sa yo se pou diaspora a nou fel. Nap retrouvem lot semen pou yon lot pi bel video. Male, a la pwochen.